Byenvini nan Ayiti sa kap kuit. Envite nou aswè a se yon jèn gason. Avèk li nou pral gade plizyè pwen ki gen pou wè avèk li menm, lajenès an Ayiti e nap komante aktyalite politik la ansanm avèk li tou e gade anbisyon li genyen, rèv li, vizyon li genyen pou li menm pèsonèlman e pou Ayiti. M vle pale de Ralph Emmanuel François. Bonswa. Bonswa Robenson, se vrèman yon plezi pou m kapab la a. E m salye vrèman tout telespektatè, moun ki ap swiv emisyon an liy. Mwen vrèman gen anpil emisyon, estim pou emisyon e m kwè se yon opòtinite an ò. M pa vle rate chak segond ke m gen la a nan emisyon sa a. Mèsi anpil Ralph. E rapidman, ban nou yon pòtrè rapid de ou menm.
An jeneral moun renmen prezante yo pa pakou akademik yo. Donk etid de baz mwen se sosyoloji. M gen 37 lane. Sa fè lè w di m ou jèn nan m yon ti jan mete l antre gimè 37 lane. Aristide prezidan peyi a 37 an. Ebyen li te jèn, li te jèn lè sa. Makron a, Makron a anviwon 39 e Trudeau tou. Makron m kwè 28 an l te maire de Paris tout sa donk. Vrèman lè n gade statistik, strikti demografik peyi a epi esperans de vi tou granmoun yo, n ap poze tèt nou kesyon, èske relèv la pa sipoze fèt pi rapid e pi vit? Oubyen e pa nou k pou fòse l? Mwen etidye fòmasyon de baz mwen se an sosyoloji, m fè plis ke pase 10 a 12 lane nan kesyon chanjman klimatik, ris e dezas. Mwen te fè katran Plis pase 4 lane ap travay nan Ministè Planifikasyon kòm kad teknik, bokou plis nan direksyon depatmantal Sidès, kote m te responsab koze devlopman ekonomik e sosyal nan depatman Sidès la pou Ministè Planifikasyon. Epi, mwen te kite l, mwen fè eksperyans nan ong. Apre eksperyans nan ong m nan apre 12 janvye, sa vin pèmèt mwen efektiman pran, toujou nan menm anbyans kesyon risk e dezas la, rantre nan chanjman klimatik avèk teknoloji, plis Kostarika. Epi apre, resaman, m te kanpe tout sa m t ap fè apre travay nan ong. M kreye yon konpayi, yon òganizasyon sosyal ki rele Cocread, ki itilize ar, teknoloji ak antreprenarya pou kreye kominote dirab. Epi resaman, m te jwenn opòtinite gen yon bous detid nan Yale University, kote m yon ti jan pouse sou koze lidèchip, karism, newosyans ak kominikasyon. Pou prezantasyon rapid map di ke map fyè pou m di sa, m asime l, mwen se yon aktivis, m se yon antreprenè, e mwen konsidere tèt mwen tou kòm etan yon politisyen. M konnen li yon ti jan riske men sa fè m plezi paske m kwè gen politisyen nan peyi a moun ka idantifye tèt yo avè l toujou. E Ayiti bezwen plis ke jamè moun ki fyè pou di ke yo se politisyen. Tout afè.
Mèsi pou pòtrè rapid sa. Ou te gen posiblite pou te viv lòt bò, pou te tou rete. Paske pa bliye non la, nan mantalite anpil nan nou menm Ayisyen, nou an tranzit nan pwòp peyi nou. Poukisa ou tounen?
M tounen paske m kwè m kwè gen sa n ka fè toujou. M pa konnen se paske m on ti jan m li listwa peyi a m fè anpil travay tounen nan listwa peyi a m plis li testaman politik yo gad ki kote moun ki te la avan nou yo fè politik e sa k fè yo pa rive la e konprann pa la avè yo nan sa m ap li pou yo a epi m gade m tou m panse e Ayiti dwe m. M dwe Ayiti men Ayiti dwe m. Pou sa m pase nan peyi a, m genyen frè m efektivman ki mouri nan sistèm sante a nan kondisyon ke petèt yon lòt okazyon m a eseye rakonte. E m gen manman m ki nan peyi a tou, manman m ki gen maladi Parkinson's. Mwen di non, Ayiti dwe m sa. Echantiyonaj Ayiti a twò piti, mwen pran l pèsonèl, m pèdi frè m nan de sikonstans ke m pa dakò E je di efektiman je ve ma revanch. El dè el dwa tèt kolektiv, el dwa tèt politik, el dwa tèt kalm, jenerasyon pa m nan, sa m ladan n nan, fòk mwen pran responsabilite m. Si m pa kapab, m ap fè kou Ètitus. M ap di, J'ai perdu ma journée, m ap kite achiv pou jenerasyon k ap vin apre a, pou li menm pou l mennen lit pa l. E, Ralph?
Ayiti dwe w kisa?
Ayiti dwe m rèv mwen. Ayiti dwe m lavi. M pase tout vi m la a. M gade ki jan anbyans kominotè yo ye. Mwen viv avèk moun bò isi a. M pase ti tan, ti tan ke m pase lòt bò a ap etidye a. Se mwen t pou di w. Menm si w tande Ayisyen an di w wi, l alèz, tou sa, men jan Lesly renmen di l, Maniga di l, Ou pa ka tate santiman patriyotis lan. Elotrejou, gen youn nan moun ki zanmi w tou petèt ou ka konnen ki te nan fakilte a, Doktè Judith, ki lòt bò aktyèlman, k ap ansenye New York. M te pale avè l. Judith Blanc? Judith Blanc. M pale avè l. Epi, lè n ap gade sa k ap pase nan peyi a aktyèlman, li di, Ralph, djas, menm djaspora l pa mande anpil non. Li mande èske Ayiti kapab yon opsyon. Nou pa di pou n la meyè opsyon. Men eske Ayiti kapab tounen yon opsyon ankò? Donk mwen kwè l. E tout moun ki te nan pwomosyon m yo tou aktyèlman genyen kale yo tounen nan politik. M gen youn la ki prèske, si yo fè eleksyon demen Perou l ap prezidan. Donk m panse si mwen menm m ale, m pa p pyès, m pa p blame pyès moun ki deside yo menm y ale. Ou konprann? Men menm si y ale. Rete konekte avè m. Rete konekte avèk lòt moun, ann gade si n ka fè peyi a yon opsyon. Lè w gade, lè w gade pou w wè jan peyi a li an mòd dekrechendo, si w ta pran l sou, ann di 20 dènye ane sa yo, ou te ka mete l 30 dènye ane sa yo, peyi a se, se bak l ap fè. Ou menm ki te, ki te, ki, ki gen 37 an, mwen menm ki genyen yon ti kas plis, 39. Jan Channmas te ye il y a il y a de cela 20 ans e pa konsa li ye kounya. Lè wap pase sou Bicentenaire a jan li te ye il y a de cela 20 ans e pa kounya e pa konsa li te ye kounya. Se lansanb de peyi a ki an decrescendo. Nan kisa w kwè la kounya?
E m di Ayiti pa fè bak. Ayiti fè yon lòt wout. Paske mwen pa amont. Mwen wè Rex. 1944 Ayiti reyalize premye kongrè entènasyonal filozofi. Achtayne voye kominikasyon la nan Rex la, malgre soubreso politik nou yo. Mwen menm mwen di yon grenn koze. M gade Ayiti avèk de je. Gen je optimism lan, gen je pesimis lan. Je pesimis lan pou kriz ayisyèn nan, nou pral nan Edouard Francis. Nou gen yon ekonomi regresiv. w ap gade l nan peryòd sekilè, sa vle di pandan yon kantite tan, ekonomi an regresiv, nou wè ki sa k rive avèk pwodiksyon. 1995, kòb ameriken kòm el te ye se te 16 goud pou yon dola. Nou pa pwodui anyen, jounen jodi a nou wè ki jan l ye. Donk kounye a, ekonomi regresiv, ekonomi regresiv Edouard Francis san l di l klè, sa vle di pandan yon peryòd sekilè, se yon peyi ki gen yon kansè e kansè la ap dejenere, l ap mouri kanmenm. Men kounye a n tou, n gen yon lòt vizyon optimis de listwa, se vizyon Gramsci a. Gramsci ki entèprete kriz la kote nou konnen sosyete tradisyonèl Ayiti a, li mouri, li tèlman mouri plizyè tantativ modènizasyon eseye, men n pa ka mete l kanpe toujou, li mouri. Men kriz la se yon opòtinite an ò ke Lachin pa t rate avèk Sun Yat-sen, ke Japon pa t rate avèk Meiji, ke Turki pa t rate avèk Kemal. Men nou menm, nou te rate 86 la. Men m panse nou gen chans la jounen jodi a pou n pa rate l. Ou site anpil egzanp la a ki fè listwa, men se dè egzanp kote ke pa t genyen yon egzòd riral, yon egzòd padon, yon egzòd de sèvo nan peyi sa yo. Okontrè, lè pitit peyi sa yo al etidye aletranje, yo retounen vin bay sa yo te genyen an. E se pa sa n wè isit la la. Men, m pa, m pa, m pa twouve ke se yon pwoblèm fondamantal li ye. Meyè pati politik, meyè tèt peyi a, sou Duvalier se nan dyaspora l ye. Men pa gonken, men an menm tan tou, an menm tan tou, m pral, m pral bon elabore, pa gonken peyi ki devlope san sèvo, pa gonken peyi ki devlope san kone, si gen yon nou a ban mwen egzanp lan, men m pa wè oken peyi ki devlope san matyè griz li, e la matyè griz nou yo, Yo anmòd kite peyi a. Wi men se pa, se la a m ta byen renmen touche, m ta byen renmen touche ti koze dyaspora a. Pa dyaspora a tankou yon grenn moun ki gen rapò mekanik k ap voye lajan, men dyaspora a antank antite. Dyaspora nan peryòd François Duvalier a, sa vle di yo te oblije kite peyi a, yo gen yon rapò mekanik ak Ayiti. Rapò mekanik sa vle di kisa? Voye lajan okipe moun isi, fè yo siviv, sa plis m ka fè pou ou, se fè w kite peyi a ale. Men jèn jenerasyon sa, menm si paran yo fè yo pa pale kreyòl pou yo pa t anvi tounen Ayiti pou Divalye pa t pran yo ankò, paske se te famiy ki te egzile, jèn jenerasyon dyaspora sa, yo pa vle rapò mekanik a Ayiti ankò. Yo vle patisipe nan sa k ap fèt nan Ayiti a. E map di w menm nan kesyon konsiltasyon, gon seri de bagay na fè la kounye a menm nan antreprenarya kap devlope, son seri de ayisyen kap byen fèl lòt bò a ke m pa kontre ditou ki di mwen volontè m ka fè sa la. Yo vle tounen. M rate yon misyon andan inivèsite la kote genyen yon seri de timoun ki dorijin ayisyèn, manman, papa, fanmi ki gentan regwoupe yo andan inivèsite a ki prè menm pa vin isi pote konpetans yo ke se swa nan teknoloji vin la grati pou fè inivèsite a peye. Donk dyaspora ki plis jèn nan, yo pa vle rapò mekanik voye lajan ankò, yo vle patisipe ladann. Donk matyè griz wap poze a, nan peryòd globalizasyon sa, wi l se yon pwoblèm, non l pa twòp yon pwoblèm. Sa pral depann de kalite rapò e koneksyon dyaspora genyen avèk Ayisyen pou yo transfòme sa pou yo transfòme a. Sa ki anpeche yo vini?
Yo pa oblije la a. Se sa map pale avè w la wi, yo pa oblije la a. Piske gen posibilite pou konpetans yo konekte. Mwen di sa chak jou. Si jenerasyon Duvalier, François Duvalier a te jwenn WhatsApp, Duvalier pa tap fè tout tan sa a. Paske koneksyon an fasil. Pale a fasil. Gen moun m pa janm kontre, m santi moun sa a zanmi m. E gen moun ki pan avèk òganizasyon m nan kounye a, ki reyisi vini vin ofri opòtinite isi, ki jis ekri yon ti mesaj Facebook. Epi yo ouvè. Donk dyaspora a vle òganize l. Jèn dyaspora a kounye a li pa la fè m ap voye lajan pou pou finanse pwojè pou isi, non. Esplike n esplike n mekanis mete konpetans yo a distans pou devlopman peyi a. Esplike n mekanis sa a. Ekspètiz yo. Jounen jodi a gen de package Wap bezwen marketing, branding pou antrepriz. Yon kout fil sèlman, yon konferans zoom sèlman ap baw tout konpetans yo la, lap fè w benefisye plizyè milye dola yo te ka peye. E gen konpetans politik yo tou nan peyi a. Pa bliye moun nan wè, lap fè eksperyans lan, li vle peyi a yon opsyon tou. Men kounya gen nou menm ki si a. E se sa a mwen wè pwoblèm nou an ki grav nan politik lan. Notre echantillonnage nòt onètete e konpetans sou plan politik an Ayiti, li rantre nan yon kriz. Gon kriz kantitativ de l'honnêteté, de la compétence an Ayiti menm anndan jenerasyon m nan. Si jounen jodi a seleksyon natirèl, tout moun ki anndan pouvwa a la ta mouri, answit nou menm kounye a pou n ale pou n al pran plas la, pou n pran direksyon peyi a, m pa kwè nan kantite moun ki konpetan e ki vle fè politik la, m pa kwè n ap ase. Ann gade konbyen wòl lelektif yo ye. Gen de depateman, pa egzanp, m kwè depateman Nò la, ou bezwen anviwon 900 pwa selektif. Èske jounen jodi a, nan kantite moun ou konnen ki konpetan, ki etidye, ki ka dirije peyi a, ki pa vòlè, ki vle rete serye, èske n ka degaje 600 moun? Moun pè di yo politise. E se sa pou n kase a. Mwen m ap grandi, manman m di m, Robertson, yo di w sa tou. M voye w lekòl, m peye kòb lekòl byen chè pou pou w pa politisyen. Se sa yo di nou. Donk se travay sou kote fè ti afè nou. Epi sa k pase? E pa espas la konble kounye a? Y ap pran desizyon sou lavi nou. N ap soti jounen jodi a la n pa konn si n ap rantre. Mas kritik de konpetans kalifye, onèt w ap chèche a, se egziste l pa egziste oubyen li fè pati de sa yo rele majorite silansyez la?
Majorite silansyez, majorite silansyez, se yon tèm ki tèlman kòmsi konplike e difisil pou mwen pou m di, 1. Yon defansyon klasik majorite silansyez. Nou pa anpil, nou pa anpil.
Si w gade nan rezo sosyo moun ki deside mete vwa yo pou fè aktivism ann Ayiti, nou pa anpil. E si w konte m pa kwè nan moun ki vle 500. Men kounye a sa ki enpòtan se ke, e se youn nan kriz valè Ayiti genyen la a depi 20 tan. Si w pa anpil la, èske w ap di Nou pa anpil ki enplike. Nou pa anpil ki pale. Nou pa anpil ki eksprime. Oubyen nou pa anpil de fason global anndan peyi a. Presize. 1.
Aktivite sitwayen an, pwopreman di. Sa vle di yon sitwayen ki di li pap fè aktivism aktif. Nou wè l, li pi laj. Lè w rive nan aktivism lan kounye a, kantite a diminye. Men, l'activisme est un acte de volonté. La politique est un acte de volonté. Ou te mèt te vle ou te mèt te gwo ekspè la a, se ou t pou vle fè politik. Mwen vle di w menm andan jenerasyon pa nou an, mwen menm a 37 an, ou menm kòmanse pran l de 30 jiska 45 an, gade ki kantite moun ki dakò ki vle fè politik la. Poukisa se paske depi lè n piti yo grandi nou yo di nou politik se koze sal pa fè politik. Ya osi de ya osi pa mal de movè egzanpl Ya osi de bon egzanpl e se sa a menm pou n gade a kijan n ka fè posibilite pou n fè bon egzanpl yo triyonfe mwa je m idantifye a un Firmin M pa firminis. M idantifye m a Louis Joseph Janvier. Men m pa m idantifye m a Edmond Paul. Edmond Paul avèk Louis Joseph Janvier, se de teworisyen politik ki rive pi lwen dan laksyon politik. Pati Nasyonal, Pati Liberal. Yo pa rive pi lwen. Nou wè sa k rive Firmin tou. Men n idantifye n avè yo. Kounye a, ki jan n ka rive pi lwen? Se kesyon an sa. Mentnan, se.
kiyès ki pral mete deklik la pou mas kritik de, de, m pap di jèn non, men de moun ki konpetan, ki onèt, pwiske ou fè, ou fè alizyon avèk la konpetans e lonètete ki dwe mache de pè. Kòman fè deklik la pou ke moun sa yo, yo, yo rive eksprime yo e kontribiye. a fè avanse peyi a. Se jwenn ti nwayo ki vle a, ankouraje nwayo k kapab la, fè l konnen si m pè pou kont mwen. Ki yo sa k pral ankouraje l? Se la la kesyon. Kòmanse avèk mwen menm, kòmanse avèk lòt moun nou ap pale jounen jodi a la. Gen moun ou konn wè la a, ou wè efektivman k ap fè aktivis yo, nou pale antre nou. E nou pran desizyon antre nou tou. Nou pa anpil, nou pral fè boul la pou l woule. E se klè, se sa pou responsablite a ye. Mwen pè lè m pou kont mwen. E pa pou di m pa pè, m pa pou di m pa strese. Peyi a rann moun strese. Men chak tan m jwenn yon lòt, m p ap site non, ki kenbe men avè mwen, mwen mwens pè. Nou plis, nou plis pase yon ventèn nan moun ou konn wè la yo. Nou gen tan gen plizyè tan konsiltasyon. Nan premye emisyon m te di sa deja. M te di sa Ayiti bezwen, Ayiti pa bezwen yon Messi, Ayiti pa bezwen Cristiano Ronaldo. Eseye wè sa n fè a. Si sèl Messi te ka fè ekip chanpyon li ta gen plizyè koup du mond. Ayiti bezwen yon dream team. Se sa Ayiti bezwen la nan moman an. Fòk nou konstwi sou dream team nan. Wap travay sou li la?
Nap travay sou li. Nap. M pa, ou vle, m pa vle site non lòt moun yo men m si ke ou konnen yo, m si ke si ou rele m nan emisyon an pou sa kap kwit, ou santi sa, ou santi gen koze kap bouyi. Nap enkliyan ou menm byen antandi. Enkliyan mwen menm.
M mete pye m devan men m. Pou n fè ki sa? Pou n fè yon pati politik? Pou n fè yon òganizasyon ki plis se pèkitant? Se kwa le pwojè? Nou p ap toufe nan aktivism ankò. N ap tranzije de laktivism vè lapolitik. Nou vle pran direksyon peyi a. A. Nou vle pran direksyon peyi a. Ok.
E fòk nou pran direksyon peyi a. Nou vle pran pouvwa a. Se sa, se sa w vle di. Ou lè m di direksyon peyi a, sa vle di direksyon Leta a. Wi. Le pouvoir. Le pouvoir, etant donné que pouvwa la tèlman laj, capacité transformatrice de l'action, ou vle enfliyanse ot, non! Gen yon antite ki rele Leta. Se li menm ki deside ki jan yon peyi oryante. Nou menm, nou vle pran kontwòl Leta. Se la n ye. E se nan dinamik sa a nou ye. Nou kann pwosesis la ki jan pou n pran l. Vin pwosesis nòmal lajan di an, sa vle di fòk nou monte pwòp bato politik nou, fòk nou degaje altènativ ke n vle a, e sesi nou p ap fè erè. Mwen mwen repete l chak fwa. M renmen di sa. Gen moun depi yo pale avè m yo di Ralph ou toujou ap di sa. M p ap fè erè Firmin te fè avèk sensiren Maniga a. Asavwa youn anfas lòt, Pati Liberal, Pati Nasyonal, tou lè de mouri mal an egzil. Kote sensiren sou kabann ni avan l mouri l di jis kilè nap uni n li regrèt ke l te konn goumen a Firmin malgre Firmin pat nan menm pati avè l sa vle di kisa sa vle di nan pwochen eleksyon yo ki gen pou fèt fò nou la pou n defini règ yo de manyè aske si yon moun pa dakò l pa kraze tab la pou l pa fèt e sesi. Nan eleksyon ki gen pou fèt la, n ap bat pou nou degaje altènativ nou vle a e m di choisir son adversaire deviendra un luxe. N ap fè apèl a transandans lan dan jenerasyon an. M pa bezwen konnen w ka anfas mwen nenpòt jan li ye a, men m ap rive nan yon nivo m ap vle chwazi w kòm advèsè. Paske si w advèsè m anndan palman, ou ka diskite, ou gen wòl, ou gen opinyon, anbisyon politik ou. Men jounen jodi a la gen sitiyasyon, ou konn kijan m, rapidman m ap di w Robinson, ou konn kijan m tradui l, ilistre l? Se nou tout ki anndan yon kay, m nan chanm pa m, ou nan chanm pa w. Epi kounye a, bandi ap tire deyò a, yo gen zam yo vle antre anndan. Nan moman an se pa nan moman pou n ap diskite, ou te dwe m yon kat telefòn, ban m kat telefòn mwen. Non! Nan moman gon bandi k ap vin deyò a, n ap diskite sa aprè, an nou transande, m ap advèsè w wi, men pi devan. Ann gade kay la. E se sa aktivism lan ye. Chak santimèt n ap avanse dwe kreye optimism sa a.
Se byen pou ou mete an avans optimism ou pa rapò a chanjman ki dwe opere nan peyi a. E sa dwe vini pa gwoup de moun ke w ap pale e ke ou mete an avan ke nou deja ap òganize nou pou ke nou pran pouvwa a. Men, an menm tan tou, Ralph Emmanuel François, la prise du pouvoir, li deja ap desine la.
Jisteman. Non, lè m di li deja ap desine la, se pa atravè gwoup pa w la non, atravè le pouvwa an plas. Tout kote, atravè le pouvwa an plas. La strateji.
M pa ka livre strateji a la. Ban m yon ti kras ladan l, pou ke l kapab wè kote ou vle rive. An, ban m ba ou. Pi presi avè m. Ban m yon kad figi, ansuit rapidman. Jisteman.
Nan 2 rapò ki soti defansè dwa moun yo soti, Fondasyon Je Klere avèk rnddh, yo di gwoup G9, Fanmi e Alye se yon zouti politik pouvwa a mete an plas pou yo kontwole zòn popilè yo kote mas vòt la chita a, e ke pou yo kapab ale nan eleksyon, pou yo kapab asire perenite, pou yo kapab asire yo rete sou pouvwa a. La m site rnddh, m site Fondasyon Je Klere. E sèt semèn, ou te wè pa yon senp demonstrasyon, kòman gwoup sa a, li di w zòn sa yo se mwen k kontwole l, de fason òdone, nan menm tan, Yo chofe Pòtoprens. Yo bloke Pòtoprens. Sa vle di tou, an menm tan, chofe chofe Pòtoprens lan, ou menm ki nan yon lòt kan, li pral difisil pou w al fè kanpay nan zòn sa yo san benediksyon yo. Li pral difisil pou w ta di w ke w pral fè yon manifestasyon nan zòn sa a san benediksyon yo. Se de zòn ki deja, kòm m te ka di l, e, e, e, e, e, Donk zòn sa yo, yo gen mèt. Zòn sa yo pap gen eleksyon.
Yo pap gen eleksyon. Poukisa pap gen eleksyon?
Kòman fè gen eleksyon?
Kòman moun yo ap fè al vote la menm?
Zòn sa yo gen mèt. Ann di l konsa, zòn sa yo gen mèt. Donk sa vle di
egzèsis demokratik pou moun nan ranpli pou l vote al pap gen l? Yn segond. La m ba w yon egzanp de estrateji e ke dèzòganizasyon deja mete ki moutre w ke men kote yo vle ale.
Mwen fè eksprè m itilize ti boutad sa. Nan ki ane n ye la? Nou nan 2020 pa vre? Ou imajine w de kisa n ap pale pou egzèsis demokratik, kote n ap pale de eleksyon, ke n chwazi kijan pou pouvwa genyen, n ap pale de gwoup gang ki alye a pouvwa, ki pou pran pouvwa? E, se yon reyalite wi. Si w vle nan deni pa rapò a sa, se yon lòt bagay wi, men se la reyalite.
N ap pale de reyalite an Ayiti. Men se rezon m ba ou.
Kontinye. Se rezon m ba ou pou m eksplike w ke pou w konprann yon pwobyèm byen pou w entèveni ladan l, fò w kalifye l. Pa vre? Ann pran 86. Moun nou yo di se konstitisyon te fè sa. Konstitisyon te fè gang yo genyen zam lan men yo fè sa yo vle, yo teworize moun. Men non! Konstitisyon te zonbi nan premye epòk depi apre 86. Nou konn sa trè byen. Konstitisyon pase de zonbi m renmen di sa 88 maniga tonbe nan le landemen ekspre m fè m ap tounen nan sikonstans sa wi pou wè kijan nou nan le rasin de leta divalieryen la 88 maniga tonbe nan le landemen le landemen nan fi parèt sou televizyon m piti m ap gade l kounya tout jenn gason m t vle fè politik al gade l li leve mitrayèt li anlè Li di se avèk sela ke nou alon dirije. Li kraze palman. Te gen konstitisyon wi. Avril pase. Nou sonje sa k pase. Avril pran ti moso l t vle ki ranje l nan konstitisyon an, sa l pa vle a l mete l an veyez. Sou Bazin, sa pi rèd toujou. Yon ansyen prezidan asanble nasyonal, li deklare li di, li vyole konstitisyon pou pèmèt ke vòt la fèt pou Bazin. Donk nou pa genyen yon pwoblèm de lwa kad, nou pa gen yon pwoblèm de konstitisyon. Donk la demokrasi an Ayiti, li pa t janm akouche. E sesi klè, m ap tounen nan sa pou m di w estrateji nou wi. Sesi klè, pran Ayiti de 1986 a 91, pran Filipin menm ka, Divalye, Jan Klod ale 7 fevriye 86, Fèldinand Marcos ale 25 fevriye 86. Sa k pase Filipin? Corazon Aquino pran pouvwa a, li fè manda konstitisyonèl li a nòmal, li pase l ba yon lòt. Sa k pase Ayiti nan menm peryòd la? Nou gen 6 prezidan pwovizwa, nou gen 2 prezidan manda konstitisyonèl yo pa fini. Donk sa vle di ki sa? Sa vle di dimansyon pratik diktatoryal la, li penetre lavi politik nou a yon pwen tèl ke l kontinye nan sik la. E jounen jodi a m pa poze kesyon. Aktyalize l non.
Dekrè yo.
Kisa demokrasi a ye? Ou di ou pa nan diktati ankò, sa vle di ou pa vle ke gen yon sèl pouvwa ki di men kijan l vle peyi a prale pou kont li. Men jounen jodi a sa k pase la? Se ladan nou tounen la nan rasin nan. Asavwa yon pouvwa di ou se la l vle ale, men kad li, men dekrè l. E ladan nou ye la, dans les racines de l'Etat Duvalierien. Donk nou retounen nan apre 86 la. Nou pa konprann sa. Paske demokrasi a potko janm anfante. Kounye a, m pa poze kesyon moun ap diskite kontni dekrè, eske dekrè pa bon. Sa se de la distraksyon. An kominikasyon n konn sa byen, nan politik sitou. Depi w gen fokis atansyonèl la, w chanpyon. Se sitwayen an k pou di ki sijè k enpòtan pou li. Se sitwayen an k pou detèmine naratif politik la. Se pa le gouvèneman, se pa yon gouvèneman. Jounen jodi a Etazini moun ap pale de konvid, y ap pale de sistèm sante, y ap pale de rasism. Ebyen sa k pase? Ki meyè fason n ka di n pa pral nan eleksyon ak gouvènman an? Sèlman avèk aktivis nou? Aktivis pap sifi. Si nou konstitye yon ekip, nou gen kantite moun nou fè boule avè l la, nou di n pa pral nan eleksyon, eleksyon pap fèt. Kiyès ki valide eleksyon? Byennantandi pati politik. E se si Ayiti gen pi gwo, ou wè sa k pa pase ak eleksyon an? Se sa k te rive nou ak Ayiti. Dominikani fè eleksyon tripal la, Argentine fè eleksyon tripal la, Chili fè epereksyon tripal la, nou menm nou rate pa nou an 29 novanm 87. Ou imajine w, premye pòm demokratik peyi a to, kote tout moun, kazèk, azèk, prezidan, t ap eli demokratikman, nou rate chans sa. Depi lè sa moun di, wè Ayiti a, m ap fè bak avèk koze sa, ak koze eleksyon an. Fò nou remete fwa ankò nan pwosesis politik la. E m pa kapab pou kont mwen. Ti ekip mwen pa kapab pou kont li. Men m vle aske optimis sa l gwosi E, m te di lè m fèk vin la wè m rankontre w la, m di an 1904, lè n t ap fete santenè endepandans, Alcide Charme avèk tout ekip moun ki t ap reflechi pou peyi a, yo gen yon ti liv Diagnostic Haïti yo te ekri pou liv la, Haïti vivra-t-elle? 2004, bisantenè, Maniga poze kesyon an, Haïti survivra-t-elle? Kesyon an kounye a n ap poze se, Haïti mourra-t-elle? E kesyon sa a, se sitwayen yo t pou reponn li. E se politisyen t pou reponn li. Tout sosi, Ralph, eske se pou di nou, dan leta aktyèl dè choz, nan jan kontèks la ye jounen jodi a la, e ke ou menm ou deja di ke ou prè pou ou, avèk ekip ou, pou ale pran pouvwa, ale nan lèzeleksyon, men si sitiyasyon rete konsa, Se pa ou menm avek group paw la k pral nan eleksyon?
Fok nou fok nou nou pa bezwen moun vin di nou efektiman mon espas vin chita la di non nap rantre nap pran plas nou moun pa bay moun pouvwa moun foure kò w pou jwenn enfliyans ou pou jwenn pouvwa on a besoin de la diplomatie pa vre nou bezwen transandans lan bezwen diplomasi sa vle di poun di ke nou pa pral nan eleksyon de tout fason de tout fason. e se senaryo m wè ki pi pwobab la, peyi a ap glise nan yon tranzisyon. Peyi a ap glise nan yon tranzisyon. Paske si eleksyon gate, si w fè tiri nan eleksyon, nou vle tounen ankò nan Argentine Bellegarde? Se sa w menm avèk ekip ou swete tou? Tranzisyon? M pa lan, m pa lan ni swè ou pa. Nou vle efektivman menm moun ki nan pouvwa a, menm moun k ap dirije pouvwa a, fòk nou gade kijan n ka jwenn yon akò sou stabilite peyi a. Ou wè jis ki kote m ale wè nan transandans lan? Fòk nou jwenn yon akò sou stabilite peyi a. Sa vle di, ou pa ka rele m vin jwe echèk avè w, epi zam ou dèyè tèt ou, answit tab la, lè w pa dakò w ka leve l nan tèt ou kraze l. Ok. Ann gade kounya la, de fason òdone, ki sa k ta dwe fèt nan kontèks nou ye la pou ke nan linèt pa w avèk ekip ou, Pou ke nou ta wè genyen yon posiblite pou ke nou retounen vè yon minimòm de nòmalite.
Minimòm de nòmalite. Byen antandi m renmen di sa nòmalite danjrez. Pou ki sa se pase ke gade aktivite gang yo la jounen jodi an. Lò gon jèn gason nan yon katye, li gade l wè lajan vin fasil antre ladan l. Pa vre? Sa vle di, valè pou moun travay avèk efò pou fè kòb la, li pa la ankò. Lè yon jèn, yon jèn son katye ki idantifye l a yon, yon gang pa egzanp, li wè tout valè e respè gang sa genyen. Poukisa? Se paske la capacité de faire de la violence meme intégrée produit du respect. Ou te renmen fim Van Damme. Van Damme te konn bat moun. Men sa k fè w te renmen Van Damme ou renmen Jackie Chan, se paske yo bat moun avèk anpati. Yo sove moun ki bezwen sove tou. Men li plis ke sa pou gang yo. Jounen jodi a, gen yon sik fò n kase, sik a savwa, yon moun ki vini, paske si timoun nan leve jwenn papa l mouri, papa l te gang, nan dizan, si sosyete a pa fè ansòt aske l kase ripti la, l ap tounen gang ankò. Lè w se gang, yo pa kan site non w, epi w tande yon premye minis ap di m pale avèk entèl, m pale avèk entèl, ki sa sa vle di pou ou, an tèm de reprezantasyon? La ou antre nan yon pwosesis ki long. Ou konn poukisa m antre ladann? Se pou m moutre w, kit vre, kit pa vre, la perception que le pouvoir est avec les gangs, li reyèl. Se la m ye. Sa vle di, menm rele w ta rele m vin al chita lakay ou al pale lakay ou, m pa prale. Ou konn sa sa vle di pou yon moun ki pa t konprann si l te ka gen yon non nan yon sosyete, jounen jodi a pou l se yon katye pou yon premye minis ap site non l? Dezyèm pouvwa dan peyi? Ou ka pale avè l? Lè timoun nan di w papa m te tèlman se yon moun ki te solid an tèm de prezans ke le premye minis a site son non. Sa w ap di l? Donk kounye a sa vle di ki? Sa vle di se kiyès ki fè le je. Lè w fè referans a deklarasyon premye minis lan ki te di l konn pale avèk Izo, 5 segonn bagay sa yo. Klè.
chèf gang nan Bicentenaire la. Nou wè
nan peyi dènyèman, m pa sonje ki peyi non, kwè pa te, m pa sonje ki peyi kote lè teworis la te fè aksyon an, kote premye aksyon premye minis lan te fè, li te di ke li p ap site non l okenn kote. Li di li p ap rann li popilè. Ann retounen sou sa w ap chèche a la a, Ralph. Sa m ap chèche se ke nou dwe, nou dwe, ni opozisyon an, ni nou menm ni pouvwa a tou jwenn yon akò de stabilite pou peyi a, bokou plis politik. Akò de stabilite sa a, se pa kote moun nan ap vin enpoze sa l vle a, men yon akò kote nou tande e ke nou di, menm si yo pa dakò jwenn akò la y al pouse l pou 2022, menm lè n ta rive 2022, fò nou dakò sou kijan pou n fè tranzisyon an. Èske w enskri tèt ou kòm yon Yon lidè politik jan w sot di l la la ki an opozisyon pa rapò a pouvwa. M ap di.
Bon, pouvwa tèlman spageti la a kounye a. Pouvwa tèlman spageti mwen m vrèman trè pridan pou m di m an opozisyon pa rapò avèk pouvwa a. M ap gade yon gouvèneman, pa vre? M ap gade yon administrasyon politik ki nil e ki fè mal. Poukisa? Lò se politik ou nan somè a pa vre? Kit ou premye minis, kit ou prezidan. E ou tstandar la wi. Sa vle di menm emisyon sa w ap fè avè m nan, ou pa gen dwa gen pi bèl stidyo, ou pa gen dwa fè pi bèl live ke prezidan an non. Le prezidan se le standar. Ou pa gen dwa fè pi bèl live. Lè m di pa gen dwa a, sa vle di, sa vle di an tèm de standard, an tèm de nivo, an tèm de kalite. Ofèt, ofèt, sa m vle kwè sou sa ou vle di, se prezidan pou pa kite yo depase l, se pa moun yo non ki pa gen dwa an tèm de dwa pou yo. Non, non, non, konprann, se pa dwa an tèm de aspè juridik, non. M ap pale an tèm de referans.
Poukwa? Se paske se li menm ki gen tout mwayen leta ki pou di vwala la kalite. Donk se mon prezidan ki parle. Donk le prezidan. L'exemple à suivre.
Pa menm l'exemple, se la referans dans un peyi. Sa vle di lè wap gade yon post, yon tweet yon prezidan fè, ou ta sipoze enspire w pou konn kijan w kominike tou. Men nan kisa n tonbe la a? Nan kisa n tonbe? M pa pral mete anyen nan ti tan m gen la a, m pral bay moun atansyon. Asavwa site non prezidan, site non premye minis. M pa m pap fè sa la a. Gen moun ki ka fè sa pou yo, gen moun ki ka defann pou yo, gen moun ki fè sa deja e n ap fè l deja. M vle gade nou menm bò kote pa nou, ki jan n ka konstitye sa n bezwen an e fè ke optimism lan triyonfe. Ok. E, talè kesyon m te poze w li a ou, on ti kras eskive l, e, èske ou menm avèk ekip ou, E nou enskri tèt nou dan lopozisyon pa rapò pa rapò a pouvwa sa a, e pouvwa ou konn kisa ki karakterize l, ou konn kisa l ye, se se le prezidan, se le gouvèneman, se se se se se se le sistèm an plas, m kapab di e ki pouvwa e e sistèm e k ap dirije peyi a byen antandi. E ou ou ta kab rabat li sou sou lekonomi men m pa m pa al nan ekonomi, m rete nan nan politik. Eske ou menm ou enskri tèt ou avèk ekip ou nan yon sòt de rupture Pa rapò a sa k ap fèt la a. Klè.
Rupture. Radikal.
Eksplike.
An tèm de gouvènans. Sa k ap dirije la aktyèlman. Nòmalman prèske lè w rive nan fen pouvwa. E sa se ABC politik. Si nou gen yon kriz la nan moman yon pouvwa, administrasyon an di, nan ennan oubyen nan dezan, li gen de oubyen twa bagay ki priyorite pou li pou l kapab kòmanse pase pouvwa a. Men ki sa k ap jere la aktyèlman. Banm monte sou entènèt, rantre tape, rale kèlkeswa sektè, gade si w ap jwenn oryantasyon administrasyon politik la ladan l. Rale l. Donk le peyi nè pa jere politikman.
An nou vini kounye a la e Ralph Emmanuel François e pati politik ou a li anrejistre deja non? Li poko, li poko, li poko anrejistre. Se pa pati politik pam non. Se sa ki enteresan wi. Non lèm di pouw la, se M pral diw. Se avèk yon santiman dapatenans lèm di pouw la. E se sa, se sa ki danjre nan tout. E lè wap gen pou pale de pati politik la tou, wap pale de pati politik ou, pou kapab apwopriyew de li menm. Wi, m apwopriyem de li. Se pa kòmsi m ta diw se machin ou, men w apwopriyew de pati politik la ki fè ke wap bay ou kòb e am ladann. Se nan sans sa m pale. Epa kòm konn tradwi son ou pral pdg pati politik la se pa. Wi poukisa se paske. Mèt nan la kesyon pati politik ou a li enskri deja yon kote? Enskri.
Ofisyèlman enskri anrejistre li egziste? Dinamik la an pwosesis lap kwit. Lap kwit. M renmen emisyon an sa kap kwit lap kwit. Answit tou gen yon ti bagay m ta renmen di tou piti. Lè n pale de pati politik, lè n pale de lidè politik, ou ka yon gran fonksyonè politik men w oblije veritableman al nan eleksyon. E se se pwoblèm peyi a sa. M sonje gen yon rapò legasyon Frans te soumèt pou Ayiti, Quai d'Orsay, 12 janvye 1896, kote l di nan peyi sa a, depi jèn ti Ayisyen an enstwi, li gentan panse ke se destine l pou l dirije peyi a. Mwen di sa deja, Nou pa bezwen grenn Messi n pa bezwen Zidane Ayiti bezwen dream team ni more than ever plis ke jamè. Nou ekip.
E kòman w wè w? Depite?
Senatè? Majistra? Prezidan? M pa ka di kijan m wè m paske ou konn poukisa? Ou pa ka ban don w bato, bato w a poko fin konstwi pou w gentan ap di se ou t vle kapitèn ki di se ou k ap kondwi ou pa. On segond.
Ou gen dè zanbisyon pèsonèl. M pwojte m. Gon kote ou wè w. Se sa kesyon an ye. Non men, ou ap di m gen anbisyon pèsonèl? Wi, m gen anbisyon pèsonèl men anbisyon pèsonèl mwen se pouse ekip mwen an pi lwen posib. Ok.
Pi lwen posib. Sa vle di ou pa wè w, ou pa wè w depite, ou pa wè w senatè, ou pa wè w. Si sa mande pa egzanp se nan senti an m ye pou m pouse moun yo. Se mwen pa egzanp pou travay sou koze kanpay, kominikasyon. Si m wè se mwen ki ka jwe wòl la pi byen m ap pouse yo. Ok. Donk lesansyèl pou mwen se pa vini m di se mwen m ka zavi ekip la, m ka Messi ekip la, m ka Ramos ekip la, men se pa mwen k ap defini sa. E se si se sa, fòk nou aprann fè transandans lan. Si sa rive ou santi ou ta Xavi e ou gade ou wè ekip la ap kraze, ou pa ka kite ekip la kraze pou w ret Xavi. Retire kò ou. Pèmèt ke Xavi evolye jan pou l evolye a. E se sèt apèl a la transandans politik ki fè efektivan mwen di nou gen chans sa a nan jenerasyon jiska prezan. Se ke on se di la verite.
Sa vle di ou poko wè w twòp onkenn kote, w ap tann kote tim nan mete w la, kote ekip la mete w la, se la, se la. M ap gade ki kote m ka. Kote pèp la mande w la, kote pèp la rele w la, e la w prale? Non, non, non.
Map gade paske m gen entelijans pa m tou, map gade ki kote m ka ye nan team nan pou m ka pouse l pi lwen. Si se nan dimansyon teknik la, savwa fonksyonè politik, fò m di w ke m kreye yon konpayi ki rele Korak. Sa n fè? M itilize newosyans a lojisyèl ki pi sofistike pou antisipe pèfòmans nan kominikasyon. Avèk sèlman pousantaj pwonon, m kapab pwojte pou m di efektivman eske yon moun kapab travèse tankou yon diktatè, eske se yon moun ou pa ka fè konfyans, eske moun sa a otantik. Donk nou gen lojisyèl la n gen zouti a. Si sa mande wòl pou m jwe a se senti pou pouse m ap pouse l. Lesansyèl se sa m vle gade ki jan antanke ekip nou ka avanse. Nou pa ka pran nan pyèj sa ankò. Aristide monte sou pouvwa a. Pa pè pyès moun Aristide monte sou pouvwa a, il n'avait pas de méthode. Li dirije peyi a n sonje nan palè nasyonal sa k te pase y ap ba moun ti manje tout sa. Il a dirije le peyi kòm son egliz an fezan de la charite. Donk on a bezwen d'une ekip Serieuse, competente le dream team du pays. Ann gade kounye a kiyès ki nan ekip la ansanm avèk ou. Ou konnen, menm si w pa konnen w santi sa. Ou gen kèk de ti nan ti. Ou konnen ou kesyon yo sitou m pa poze yo pou mwen, m poze yo pou moun mwen yo.
Se klè ke jan moun yo, m ap di moun yo sa klè tou, se ke sa nou santi k ap bouyi a, sa nou krenn nan. A savoir e nan jenerasyon nou an nou pral sòti eklate ou konprann kote youn pral kanpe anfas lòt ou byen nou pral gen des adversaires politiques nan mitan nou ankò kap sa nou santi kap bouyi a nou menm nap rezoud kesyon an a la baz. Nou pral fini wi, nou pral fini wi. Banm bon egzanp de mouvman ki kòmanse e ke anpil moun panse ke tout moun ta pral, pa tout moun non, men li pa ta pral eklate. jan li vin eklate, li mòsele avèk yon bann ti estrikti ladan l, mouvman Petro Challenger yo. E, en, li pa t yon mouvman, pou mwen, se yon mouvans li te ye. On sekonn, kontinye. On sekonn.
Mouvman an, li kòmanse, sou twal la, eksetera, ou vin wè ke li vin eklate an yon bann lòt ti estrikti, sesi, sela, se lòtbò. Se pa, se. Se. Se pa, se pa, e pa sa non pwoblèm nan. Allez-y. Ou ka gen Se kwa l plizyè, pwoblèm?
ou ka gen plizyè vwalye. Men si le vwalye se connecte au bateau central, nou prale ansanm. Paske gon kesyon de tan e de prezans fizik nan peyi a tou. Menm si n fon pati politik la, an n di pati politik la lajounen jodi a, le tan ne nous permettra pas pou n kapab genyen yon penetrasyon, ou konprann, nan tout depateman yo. Men si gen yon grenn nan nou ki kòmanse òganize deja, ann al avè l. Donk l ap konstitye vwalye a. E sesi, m pa p pale de echèk paske mwen di moun sa, ann evite gade listwa avèk kondesandans. M kwè te gen volonte, gen gwo volonte jiskaprezan atravè mouvans Petro Challenge lan. Ayiti mande kilfo kon fas de la politik pure. Sa vle di yon politik sou redisyond kont, yon politik sou transparans. E depi ideyal la lanse, menm si w te rele Abraham Lincoln, menm si w te rele Thomas Jefferson, lideyal la pa pou ou ankò. Ralph Emmanuel François, nou rive nan bout emisyon an. Fò m di w ke m apresye optimis ke w genyen pa rapò a peyi a. Pral akòde w 30 segond pou ou pale avèk moun sa ou vle ralye a. Pase la a, tout mesaj ou a se rive ralye yon mas kritik de moun ki konpetan, ki onèt pou ke w kapab rive fè sa ou vle fè a ki se la prise du pouvoir. 30 segond pou ke w konvenk yo. E, m ap di ke. Dayè 1 mwen mwen mwen remèsye anpil aske w banm opòtinite sa gen moun kap petèt kap pase nan televizyon oubyen an li t wè vizaj mwen yo ki di ah m pa konn kiyès kap pale la paske l pa li pa abitye pale nan radyo a se le moman opòten pou n aprann tande on lidè s on moun ki kiltive lekout e twazyèm nivo tande a pa tande pou w kouri reponn pa tande paske w ap tann lòt la di yon bagay ki mal pou w sote men tande pou w ka konvèse avè l m ap di sitou jenerasyon de 18 a 30 an. M prè pou m mande ekskiz tou pa rapò avèk jenerasyon pa m nan. Paske nou fè anpil tan nou deyò nan politik. Nou kite moun timounize nou. Nou kite yo patronize nou. Nou kite moun k ap di men ki kote pou nou ale. Jounen jodi a, Ayiti se yon kamyon ki sou yon falèz, nan kwen falèz la ki san fren. E si l tonbe nou tout ap pèdi. Ma kesyon Ayiti mwen atè l. M pa gen repons lan. Se ou t gen repons lan, ou te mèt te nan dyaspora, ou te mèt te jounen jodi an la, ou nan peyi a wap gade depi w anvi fè politik, pa kouri di politik sal. Chèche moun ke w ka idantifye w avè w, li testaman politik yo, jwenn moun pou w pale avè l. Mwen menm, m pa la pou m pwomèt ou anyen men ba nou on ti chans nan jenerasyon pou n ka mache avè w. Nou pap enpoze w anyen, nou pa gen solisyon an. Men nou kwè Nou genyen yon ti moso solisyon, si n mete l ansanm, nou kapab fè peyi a fè tranzisyon sa a.
Mèsi anpil Ralph Emmanuel François pou disponiblite w. Nou te kontan genyen w nan Ayiti sa kap kwit. Mèsi anpil, sa fè m plezi tou. Mèsi a ou menm ki t ap swiv emisyon an. Rete sou tele a, n ap kwaze yon lòt lè pou yon lòt soti. Bonswa.

Kowona,
li ka fè anpil dega, se mèt kò ki veye kò, mezanmi chonje lave men w de tanzantan.
Kont kowona, m pwoteje bouch mwen, m pwoteje nen m,